Nan lè emisyon an sou Radyo Tele Makaya, 15 minit de reta, donk nou ta fè kèk aranjman. Sensèman nou pa pral pase tout tan an aswè a puiske gen yon emisyon espesyal ki pral pase sou radyo a. Men nou kontan pou nou rantre lakay ou. Mèsi a Godson k ap fè touch yo. Mèt Nanal, kouman nou ye? Kouman tout moun ye? Bonswa Mèt Nelson, bonswa a tous e a tout. Kontan dèt rela se swa avèk vou. Salyon nou sponsò, Sèftèk, Sant Dedikasyon de Fòmasyon Teknik Dèkay.

Cloji. Alezi mèt nèt. Vwala. E jan m di l, ensesamman nou kab kanpe e oubyen bon sa pral depan piske men nou di w sa deja n sinyale w nou pral genyen pou n pale avèk Kesner Pharel toutalè sou kesyon pò ouvèti ofisyèl pò entènasyonal Sen Lwi di Sid la men nou pral gade aspè ekonomik sa ka gen ladan l pou le gran Sid. Pa bliye jodi an gran Sid la genyen yon pò ki fenk ouvri. E sè le port entènasyonal de Sen Lwi di Sid. Nou konnen e an matyè ekonomik e nan peyi a nou gen de moun ke nou pa ka pa pa pale avèk yo nan kesyon sa a paske nou konnen sa kapab genyen yon aspè ekonomik eben e pou le gran Sid se aspè sa a nou pral gade avèk e Kesnè Farel, men fò n di ke se pral yon emisyon ki pral plis yon sòt de konsiltasyon pou pèmèt a moun Grand Sud ki pral vin devni enpòtatè, konsomatè egalman, tout moun k ap pwodui nan Grand Sud pou yo ta kapab eksplwate moman sa pou pèmèt ke chanje donn nan. Kesnè Farel deja sou liy lan, donk nou salye Kesnè Farel pou yon dezyèm fwa ankò nan kad emisyon sa a ki se emisyon Sèf Fèk Ekspresyon. Mesye Kesnè, bonjou, bonswa, kòman nou ye? Mesye Kesnè, Kesnè Farel sanble pa tande nou non, èske m voye, èske l nan lè? A, ok. Alo, alo?
Ee.
N ap eseye regade sa avèk, ou konnen, kesyon kominikasyon an, li pa pase byen lwen la. E pa bliye, n ap kontinye fè kontak yo pou nou pale avèk Mesye Kesnè, Kesnè Farèl ki pral genyen pou. wè aspè sa piske se youn nan gwo ekonomis nan peyi a genyen ki li menm kapab analize kestyon an pou nou sou le plan ekonomik pou di nan ki sans sa kapab pote yon yon m ta kapab di yon amelyorasyon kapab genyen yon enpak ann di pozitif oubyen negatif kapab mezire enpak ekonomik yo tan pozitif

N ap kontinye pale de kestyon pò eben Sen Lwi di Sid lan ki ofisyèlman ouvri mèt nan fonksyònman nou yèswa n te gade avèk madam Anne Ogi kestyon fonksyònman an e enfrastrikti e nou konnen lòske gen yon pò nan yon rejyon k ap eben fonksyone li kapab gen de retonbe ekonomik

e kapab pozitiv kòm negatif tou si tout fwa yo gen de mezi ki pa pran an kont. Mesye Kesner, jiska prezan la, sa son pwoblèm teknik, en. Wi, teknik. E sa son sousi, son sousi teknik. Wi, wi, vwala. Mesye Kesner, bonswa, kòman nou ye? Bonswa, m pa konn si n tande mwen, men m tande n klè. Ben wi, sa va, e nou tande w kounya, men toutalè, sanble fòn ta apwoche n pi. Fòn ta apwoche, wi. Ok. Nou kontan resevwa w ankò yn fwa Mesye Kesner nan kad emisyon Sefthèk Ekspresyon. Mèsi paske w mete w dispoze e disponib pou nou aswè a. Kouman nou ye? Sa va mèsi. Mwen twò kontan patisipe avè n tou bò kote pa nou nan gran Sid la ki ap selebre anpil bagay sè jou si. Donk se yon gran plezi pou m reponn a envitasyon an e pote yon ti limyè pou moun yo pou yo kapab pwofite de sa k ap pase nan gran Sid la sè jou si.
Efektivman, m sonje resaman n te pale avèk Mesye Kesner Pharel, se sou kesyon pò a toujou. M sonje sa. Nou konnen ke nou t ap gade, lè sa a, nou t ap nou t ap poze pwoblèm e moun Gran Sid ki t ap mobilize pou pèmèt, pou te mande pou ke pò sa a li ofisyèlman ouvri. Enben, 17 janvye k sot pase la, se sa si je ne m'abuse, donk, Ofisyèlman pò a ouvri. Antanke nèg gran sid, nèg nan sid, kisa sa vle di pou ou avan ke nou gade lòt aspè yo piske nou konnen ou nou pral abòde lòt lòt lòt aspè nan kad kesyon an. Kisa sa vle di pou ou Mesye Kasnè Kesnè lò lè nou t konnen ke pò sa a ou menm tou petèt ki t ap batay pou l te ouvri pou l te fonksyone jodi a li fonksyone alò li ouvri ofisyèlman kisa sa vle di pou ou? Bon e ann gade l lon sans bokou pli laj pa sèlman pò a e depi 2 semèn la sa kap pase lan zòn nan la se yon bagay ki ekstrèmman enteresan nap montre ke peyi a pa rezime a depatman lwès la a zòn metwopolitèn de pòtoprens lan. Li pa rezime non pli a Latibonit ki gen pwoblèm sèdmisi tou, paske se 2 departeman sa yo ki pi afekte dirèkteman pa pwoblèm gang, pwoblèm ensekirite. Sa pa vle di sa pa deranje n nou menm nan lòt kote yo, men peyi a se 10 departeman ki genyen, si gen 2 ki gen pwoblèm, fò 8 lòt yo menm ka kontinye fonksyone e se sa k ap pase la a nan gran Sid la, si nou sot gade patikulyèman Rapò a ke n pral pale de li menm, men anons ki fèt nan Jakmèl yè pa ankò nimewo 1 nan komisyon prezidansyèl la, Mesye Vòltè, se yon gwo anons puiske yo di ke pò ap la, men ayewopò Okay la, ebyen se yon ayewopò ki pral ouvè entènasyonal avan ke yo kòmanse gwo travay. pou yo rann ayewopò a modèn an kèlke sòt. Sa se yon gwo nouvèl li ye tou. E sou radyo Makaya ankò m te gen posiblite yè pou m te tande de deklarasyon ki te fèt kote ke y ap fè yon wout ki ap soti pase pa Aken, olye l monte pou l ale Tigwav, l ap pase pa anba pou l al konekte avèk Jakmèl, donk se sa yo rele konektivite a. Donk enfrastrikti a Se pa sèlman pò avèk ayewopò, men se wout yo. Donk, tout sa yo se de bagay ekstraòdinè ki pote yon limyè. Donk, nou te nan fènwa anpil paske m toujou repete ke zòn ki pi afekte pa sa k ap pase Pòtoprens la an tèm de enflasyon, ebyen se gran Sid la paske li menm se nan yon enpas ke l ye. Donk, lòske ou pa ka konekte kat depatman sa yo atravè yon koulwa rele Matisan, Ebyen, chif yo montre sa, enflasyon an pi elve nan zòn sa a ke nan Gran Nò a, ke nan Plato Santral. Poukisa? Paske yo menm yo konekte ak Repiblik Dominikèn, donk gen yon seri de byen avèk sèvis yo kapab jwenn. Donk, se sa k fè ke m panse ke san ke nou pa ap di ke sa kriye Pòtoprens lan, ebyen, fò n bliye li. Men, nou menm tou, Lè gen menas gen opòtinite, donk Sid la ap peye trè chè sa k pase Matisan an, answit pa bliye ke Sid la pran chòk an 2021, sa m rele dekabès, nou pran esman de tè, donk Sid la se zòn ki pi afekte pandan 4, 5 dènyè ane yo pa kontraksyon ekonomik ki fèt anndan peyi a. Donk se limyè sa n gen nan men n jodi a la a.

ou kap paka genyen anyen ladan.
An nou gade kisa kelke eleman ki ta dwe, ke nou ta dwe met an plas pou nou kapab eksplwate tout sa kap vin jwenn nou yo dan le gran sid.
Bon, ekonomi, koman pou nou gade bagay sa yo, se pou nou gade enfrastrikti a, se yon pyès enpòtan nan pòzèl la, men enfrastrikti a pa sifizan. Ekonomi fonksyone tankou yon motè yon machin. li fonksyone tankou kò imen an. Donk ki vle di ke yon motè machin ka gen yon ti pyès pi piti ki anpàn nan, machin nan pa fonksyonèl, men ou gen dwa achte pyès la, si gen lòt kote nan machin nan ki anpàn, li pap fonksyone tou. E se menm bagay pou kò imen an, lè ou frape zòtèy ou, ou ka pase movè jounen avèk zòtèy la ki ap fè w mal pandan jounen an. Donk ou pa ka minimize yon ti pyès an kèlke sòt. Men, ou ta gen dwa gen pi gwo pyès la, si kounye a ou pa mete lòt eleman yo an plas, ebyen ou pap kapab reyisi nan kèlke sòt. Donk nan se sans nou tout nap tande nou la e lèn pat ka tandem nan, lè nap pale de pò a se byen pò a nan lekonomi nou pale de analiz kou benefis a savwa pò a ka bann anpil benefis si ke nou arive byen itilizel men fòk nou konnen li gen kou tou e mwen kwè ke dirijan politik yo tap pale nou de sa lè yo te di nou konsa ke fèt atansyon pò sa yo mete la poul pa pèmèt ke rantre yon pakèt bann zam pou l pa pèmèt ke gwo pakèt bann dezòd ki vin fèt nan zòn nan, paske fò n konnen ke peyi n pral konekte avè yo, yo gen pwoblèm pa yo, donk se pa san rezon ke w wè Petro rive an reta jodi a konsa, paske yo gen yon gwo kriz y ap jere lakay pa yo tou. Yon kote tankou Jamayik ke n konnen nou trè byen nan Sid la nou menm tou, nou konnen ke tout pwoblèm ke Jamayik kapab poze, paske zam, dwòg, tout bagay sa yo, donk se tankou yon venn, gen san k ap antre, donk san ap sikile. Donk, pati sa yo, fò n pran dispozisyon pou n mete plis sekirite, paske yo kapab ban n pò a tou, se plis zam ki pral antre nan zòn nan. E m toujou ap gade egzanp Pòtoprens lan, m pa di se yon kozalite, men yo rele sa korelasyon sou le plan syantifik. Al gade pou wè Latibonit lan avèk Lwès la ki gen plis ensekirite a, ebyen, al gade ansanm de pò ki soti depi Senmak, ki desann ki pral antre lafito, ki pral kontinye desann antre kamez, se 2 pò map site pou ou la wi, mèt pò sa yo, ki desann ki pral antre nan pò e APN nan ki gen yon konsòsyòm sektè prive ladan tou, nou va rele CPS, e ki pral desann ankò gen yon lòt pò ki Matisan e ki pral rive jis nan zòn nan anndan kafou a tou, donk si w wè tout pò sa yo ki la a. ebyen gade pou wè se kote k gen plis ensekirite anndan peyi a. Donk pò kapab ede w, men pò ka koute w chè tou. Donk se sa ke m te atire atansyon n, e se pa mwen ki te di l an premye, e mesye Voltè te di menm pawòl sa a. E m ka ajoute pou nou tou, si otou de pò a nou pa byen jere, fè sa rele amenajman di tèritwa, Ebyen, gon lòt egzanp ke n kapab pran san pwoblèm lan Pòtoprens ankò pou montre n ke devlopman nou menm la gen bòn entansyon lè l vin ak kou pa l tou. Se pa san rezon kou wè Site Solèy sitiye kote l sitiye a. Ebyen, se paske gon zòn franch endistri dasanblaj ki tout bò Site a. Ebyen, yo pa t janm panse pou yo te fè kay pou anplwaye yo, pou moun yo viv de manyè desan. Ebyen, yo pral kite yon gwo bidonvil devlope la a, alòske entansyon an te bon wi. lè yo t ap fè zòn franch lan, endistri dasanblaj la, men loske w pa akonpanye l, ebyen l kapab ba w anpil pwoblèm, li kapab ba w dè zòn ki pral mal devlope e ki kapab bay tout pwoblèm gang yo an kèlke sòt. Donk, se pou nou menm pran egzanp sa a m sot site la yo, pou n itilize yo byen anndan gran Sid la, pou ke bagay sa a, sòs pwason an pa koute n pi chè ke pwason. E nou konnen aspè ekonomik la li entèrese nou nan kestyon pò a epi l tout lòt sa ki anonse pou gran sid la. E edisyon aswè a li pral alò li plis yon edisyon kòmsi yon sòt de konsiltasyon piske n konnen n ap pale a yon gran ekonomist. Kijan w panse ke, nan ki sans nou ta kapab di fonksyònman pò Sen Lwi di Sid la te kapab enfliyanse, nou ta kapab, sektè kòmèsyal la nan Gran Sid?
Bon, ou kòmanse ak sektè kòmèsyal la, men fò n al pi laj, sektè kòmèsyal la nan la mezi nou konnen ke moun k ap fè kòmès nan Gran Sid la, sot pase katran la a pou yo antre pwodui yo, ki mizè yo pase. Donk, yo konn pèdi lajan paske tout machandiz la konn sou wout, yo sezi yo. E lè yo pa sezi l, yo gen peyaj pou yo peye. Donk, se di ke kou de pwodiksyon oubyen kou de distribisyon vin bokou plis elve. Donk, li menm li pa ka pèdi. Si l te achte bagay la pou 10, li te konn vann li pou 20. Men kounye a la, si l vin koute l 20, li pa pral vann li pou 20 ankò. Li pral vann li pou 30, pou 40. Paske fò l fè pwofi pa l la. Donk, se ki sifi ke Kou a te trè trè elve pou sektè komèsyal la. Byen ke pò a ki ouvri la a, ki pral pèmèt ke pwodui yo ka antre anndan pò sa a, e ki pral pase tout wout, pou yo pase Matisan, pase Leyogàn, pase, pou ap tout pwoblèm ke w konnen genyen yo, donk lè sa a kou a pral bese, e sa k fè m di w enflasyon an pi elve lan gran Sid la parapò a tout kote anndan peyi a akoz de pwoblèm sa k genyen. Se yon gwo avantaj li ye. Mentnan n pa ka rete lan komès senpleman, fò n kapab pwodui tou. Paske lè avyon, m pa di avyon, lè bato a antre, bato a vin livre pwodui l la, donk sa se enpòtasyon l reprezante, donk fò w ka mete bagay sou bato a tou pou soti, donk ke l luil vetivè a ke n ke n ap fè nan zòn nan, ke l te lòt pwodui agrikòl, bannann ki ke n kapab fè siwopli pou n kapab mete l ladan, ke l te myèl, tout sa n kapab reyalize nan gran sid la, tou mete l, kakawo, ke yo transfòme an chokola, nou konnen ke lan zòn sid la gen tout bagay sa yo kounya la, ebyen se mete yo sou bato a pou yo soti, e sa pwal baw ekilib sa yo rele balans komèsyal la, ekspòtasyon avèk enpòtasyon. Men si n pa fè anyen, se komès n ap fè senpleman, n ap achte, apre pa gen anyen k soti, donk sa l pral baw, li pral baw defisi balans komèsyal, ebyen to de chanj lan pral ogmante. Donk se pa paske ou gen po a non ke sa rive, men se paske ou menm tou ou pa fè pwodiksyon an. Donk fòk ke tout espas la, donk nou ba rele zòn franch ou kapab mete nan bò po a pou moun ap pwodwi, gen izin nan zòn nan, apre kounye a tou soti l nan izin nan ou mete l nan po a ou voye l ale. Donk men tout opòtinite ki pral egziste, nou konnen gen yon bann jenn gason, jenn fi ki nan zòn nan ki fini nan inivèsite, donk gen yon bann djòb ki kapab kreye Yo pral travay nan zòn franch, yo pral travay nan pò a. E kounye a, lè pwodui a kounye a debake, fò w deplase pwodui a nan wout yo. Donk se tout opòtinite sa yo ki pral kreye la, ka gen plis anplwa e ki pral ba w sa yo rele kwasans ekonomik o nivo rejyonal. Èske la, pandan pò a li ouvri a, èske le gran sid, èske l pa ta dwe sezi okazyon sa a pou kreye yon sòt de relasyon komèsyal avèk dotre peyi, dotre peyi nan zòn nan. Alò m di nan zòn nan, ou pran ale an Ewòp, ale an Amerik, ale pli lwen de la. E san oken dout, dabò an n gade pi pre nou, paske Kolonbi e jodi a m panse ke lan lekòl nan depatman an fò n kòmanse anseye jewografi a diferaman pou n kòmanse gade tout espas sa rele amerik di sid la paske kolonbi li a mwens ke inèd tan edmi vòl pou w ta soti yon kote rele cartagena ki lan nò kolonbi e yo rele l sa se zòn karayib kolonbi a ebyen ou ka konekte l rapid cartagena pou w ta vini keseswa okay ou ankò di kote de jakmèl paske fò n. pèmèt ke tout ouvèti sa yo fèt. Donk fò n konprann sa. Donk fò sektè dè zafè la, yo menm kòmanse gade opòtinite sa yo ki gen la a. Donk Kolonbi se yon peyi ki gen plis ke 50 milyon moun. Kolonbi gen plis ke 300 milya de dola ameriken de pwodui enteryè brit. An n konpare l avèk vwazen yo ki bò kote n yo ke nou nan trè gwo pwoblèm avè yo sèjousi. Larepiblik Dominikèn se yon peyi ki gen sèlman 10 pwen 5 milyon moun. e se 130 milya dola ameriken ke ekonomi dominikèn nan ye. Nou sot wè tou sa dominiken fè n pase pandan sè dènyè zane, donk fò n divèsifye. E m ba w garanti dominiken ap swiv sa k ap pase la a kounya la lan Jakmèl, y ap swiv sa k ap pase lòtbò a paske lè w gen pwoblèm pa bò isit dominiken konn benefisye de yo tou paske jodi a la a gen yon pakèt pwodui sitou lan soutretans ki pase lan pò dominiken yo pou antre an Ayiti. E gen pwodui menm ki soti Kolonbi k ap vin ann Ayiti men l pase pa la Repiblik Dominikèn. Donk se yon repons pou n bay Dominiken yo pou yo pa gen monopòl sa pou ke se lakay nou pral achte tout pwodui nou yo. Donk fò n divèsifye ekonomi an paske Kolonbi konekte avèk Venezyela. Kèlke swa pwoblèm yo ka gen ak Venezyela men nou menm Ayisyen nou pa sipoze pale Venezyela mal twòp paske ane sa, ane dènyè ankò, an janvye ane dènyè Venezyela efase pou nou. 1,7 milya dola pou nou lan kòb Petrokaribe a. Kòb ke n fè anpil brigandaj ladan, Dominiken, Venezyelyen jwenn mwayen efase 1,7 milya dola ameriken. E answit Kolonbi gen fwontyè tou avèk le Brezil e n konnen gen Ayisyen ki o Brezil. Donk se tout sa yo pou n gade, pou n pran kat la, pou ke n pa konsantre n senpleman anlè Amerik la, Ozetazini avèk Kanada. Donk fò n gade tout anba Amerik la. Nou se yon peyi 12 milyon moun. Nan gran Sid la, nou gen apeprè 2 pwen 5 milyon moun, lè m pran 4 departeman yo, ou gen dabò le departeman du Sud ki gen plis moun avèk plis de 800 mil moun, dezyèm nan se Jakmèl avèk le Sud-Est avèk prè de 700 mil moun, twazyèm nan se la Grandans avèk plis de 500 mil moun, e pi piti a se Nip avèk 300 mil moun. Donk lè w konbine tout sa yo la, li ba w 2 pwen 4 a 2 pwen 5 milyon moun, san m pa menm pran moun ki deplase resamman yo. Sa vle di, ou prèske ekivalan de peyi Jamayik. Jamayik se 3 milyon moun li ye. Donk jodi a, fò n ap fè sa yo rele, pou nou te pale de jeyopolitik, fò n fè jeyoekonomi. Donk si m pran 2 pwen 5 milyon moun ki lan gran sid la, apre m pran 3 milyon jamayiken yo, sa ban m prè de 6 milyon moun ke m pral gen la a, ki pral enterese kolonbyen an, paske se yon ekonomi kote yo ekspòte anpil tou. E nou menm tou fò nou konnen ke Kolonbi enpòte pou plis ke 70 milya de dola ameriken. Donk, kisa Kolonbi enpòte? Donk, fò m wè kisa yo enpòte, men menm pou m gade kòman m kapab fè yon antant avè yo tou. Donk, se gwo rezo sa yo pou n kreye. Se pa annik fin fè vizit sa a apre pou n pa avanse avè yo, pou n fè de bagay ki bon kote pou pozitif. Gen anpil opòtinite la a, men travay la se kounye a l kòmanse.

Sen Lwi di Sid la kapab nan yon nivo konsa, non sèlman pou l kapab ekonomikman, an n di, vyab e ekolojikman dirab, paske nou konnen sa kab gen enpak sou ekoloji a tou. Gwo kesyon poze la, dayè gwoup kwasans 2 ane de sa nou te fè yon somè finans e n te reyalize youn Okay menm e tèm ke n te itilize a, kòman pou finanse leko okare. Donk se kòmsi n ta mete a o kare, enben eko o kare a pa lòt bagay, se sa w sot di la a, lekonomi e lekoloji. E jodi a gen yon bagay rele chanjman klimatik. Si m ap fè kwasans debride, m ap fè ekonomi an kwak, m ap kreye richès, men si m ap fè l o detriman de lekoloji, e bon mesye k fèk pran prezidans lan di kote dè Etazini, misye fè yon deklarasyon e l soti yon sa rele yon dekrè pou l soti nan akò de Pari a. Sa se de bagay ki anpti pe danjre, paske ekoloji a ka rapousuiv ou. Paske lè w fè kwasans nenpòt ki jan, oubyen w gen kòb, ou kreye richès, men chanjman klimatik la pral vle di se move tan, se siklòn, se sechrès, bagay sa k ap koute ekstrèmeman chè an kèlke sòt. E kesyon sa a poze trè souvan, e sa k fè ke wi n bezwen pò a, men fò n. Asire n ke pò a pap devlope nenpòt ki bò paske Bè di Mèl la se yon mèvèy ke l ye. Dayè gen de moun ki ta ap di w, a, monchè m pa kwè mwen pral fè pò komèsyal nan espas sa paske zòn sa ta kapab fè lòt bagay. Gen moun ki ta panse se yon pò touristik yo ta fè nan zòn sa men li fin la. Donk fò n asire n ke yo pap fè de dega ekolojik ladan. e fò gen de gwoup ki la, sant yo pa pral kraze brize pou kesyone, pou asire, dayè fò gen etid ki fèt pou ke espas sa a nan bè Dumel la ki se yon mèvèy lanati ke l ye, paske n ap fè lajan pou n pa fè l nenpòt ki jan, pou n pral mete yon seri de bagay ladan pou kraze lanati ladan. Donk, toutafè gen rezon, lekonomi e lekoloji fò w panse l, paske ekonomi an l ap ba w revni, l ap ba w kòb, ekoloji a l kapab ogmante kou yo, patikulyèman. Nou konnen se yon zòn ki trè frajil, trè vilnerab a siklòn. Donk lòske kounye a ou fè dega, ou koupe pyebwa nenpòt ki jan, ou afekte anviwònman an, kòb ke w pral depanse lòske gen pwoblèm siklonik yo, li ka koute w bokou pli chè ke lajan w ap fè nan ekspòtasyon w ap reyalize a. Kisa inivèsite yo, n ap pale inivèsite ki nan gran Sid lan yo ta dwe fè pou eksplwate pò sa yo?
Pa sèlman pò a, inivèsite yo gen bagay anpil nan men yo sèjousi la, e se sa k fè ke sektè dè zafè la se pou l tounen vè inivèsitè, paske se inivèsitè a k pwap reflechi sou modèl ekonomik yo, ki pral gade refleksyon sou aspè konpetitivite, sou afè pwodiktivite. Fò inivèsite yo pwodui kapital imen, moun, resous imèn. Paske fò w pò. Apre kounye a ou mete tout materyèl, tout bagay ladan. Men fò gen moun ki pou travay nan pò a. E moun nan pa vle di se pran nenpòt ki moun pòdyab ki pral pote sak siman, ki pral pote sak non. Gon bagay rele lojistik lan pò a. Donk fò gen de enjenyè endistriyèl. Paske pou pò a byen fonksyone sa fè ki rapidite ke lòske pwodui a antre pou retirel le pli rapid sou bato a. Paske bato a pa vin dòmi la. Gon bagay rele demeurage. Si bato a te vin fè 3 jou kounye a l fè yon semèn, li fè 2 semèn paske y ap pran tan pou yo dechaje l, ebyen w ap peye anpil lajan pou li. Donk ou bezwen resouzimèn pou sa. Donk inivèsite yo fò yo kòmanse prepare resouzimèn sa yo. Mwen konnen gen yon inivèsite amerikèn lòt bò a ki pale de enjenyè. Donk fò w kòmanse prepare enjenyè endistriyèl. Fò w ap pale de lojistik. Gon bagay rele supply chain asavwa chèn daprovizyònman. Donk se pa moun kap vini pote kouraj yo men fò gen sèvo nan pawòl la paske machin yo pral retire bagay yo sou pò a yo ap mete bagay la se pou son rapidite enpòtan li dayè ou wè tou wout ki pou mennen soti nan pò a pou rive sou wout senlwi a wout sa fondamantal tou pou kapab deplase pwodui a rapidman poul kapab jwenn konsomatè a pi rapid se sak pwodiktivite a kapital imen an. Donk inivèsite yo gen bagay lan men yo, donk jèn gason, jèn fi pa bezwen kounye a la pral kouri antre Pòtoprens nan sa k gen lan Pòtoprens lan, donk fò inivèsite yo kapab prepare moun sa yo pou non sèlman y ap travay sou pò a men y ap travay tou sou deplasman sa rele supply chain lan, tout chèn de lòf la, chèn dapwovizyonman an pou ke reyèlman kòb pral antre lan zòn nan. e ou sot poze pwoblèm nan pou nou konsève ekoloji a apre pou nou ka kreye yon bon klas mwayèn nan gran sid la pou jèn yo kab ret nan kay yo pa oblije antre pòtoprens oubyen ap plede vwayaje pou nou ka konsève resous imèn donk inivèsite pa la pou lòt bagay se pou prepare se kon apèl le kapital imen pò a se kapital fizik la nou te bezwen kapito pou sa pou fè kapital fizik la men si nou gen kapital fizik la answit. mwen genyen lajan pou m fè pò a fonksyone, men si m pa gen resous imèn sa yo rele kapital imen an, donk m p ap benefisye reyèlman de pò a.
E nou konnen an Ayiti bagay yo yo pa fèt jan n t ap swete paske nou gen de, bon, nou gen yon seri de moun ki nan, ki pase nan Leta a oubyen ki nan Leta a ki vrèman pa mete e an evidans enterè, ann di, komen an an premye. Men jodi a nou gen yon pakèt pò anndan peyi a. Bon, notabman nou vin genyen pò Senlwi di Sid ki ajoute. E an tèm de politik piblik, Mesye Kesnè, kòman nou panse ke, ki politik piblik ou panse otorite yo ta kapab adopte Pou, m ta kapab di, pèmètre, an n di, ekilibre enterè an ekonomik e anviwònman anndan peyi a. Paske gen anpil pò. Genyen, si n ap, bon, si n ap konte, n ap jwenn prèske, bon, an n di, m panse ou pi konprann li pase mwen. Donk, an tout pò sa yo, kòman l, ki politik piblik ke Leta te ka mete an, an evidans pou pèmèt ke yo konsolide ekonomi peyi a. Paske nou konnen peyi a li nan yon sitiyasyon trè konplike. Eske pò sa yo pa ta ka pote yon atou? Bon, son mo kle, sa yo rele politik piblik la, e politik piblik la gen politik sektoryèl yo, donk fò gen politik enfrastrikti, e anndan politik enfrastrikti a, se ladan ou pral jwenn pò a, ou pral jwenn ayewopò a, ou pral jwenn wout la, donk ou wè sa se blòk enfrastrikti a, menm jan m te esplike n ke mwen menm ap gen lè meyè enfrastrikti. Kounye a, si m pa gen politik damenajman di tèritwa, a kote pò yo, sa m ap fè ladan yo? M ba w sa k pase bò kote zòn franch ki gen bò ayewopò Pòtoprens lan. Donk, ou wè kote Site Solèy ye. E pa konsa Site Solèy tonbe la a. Site Solèy se yon politik piblik lè Janklod Divalye. E la l te di l pral fè Dayiti la Tayiwann de la Karayib. Nou sòm an 1971. M te timoun okay lè sa a, m pa t menm ka konprann pawòl sa a. Ebyen vwala ke yo fè ak bòn entansyon yon aktivite, men puiske yo pa t pran politik lojman an, yo pa t pran politik sosyal la, yo pa t pran politik kòm ta rele transpò a, paske moun yo abite bò zòn frèch lan pou yon senp e bòn rezon nan Site Solèy la, se paske lajan yo t ap touche a pa t pèmèt yo ta ka al twò lwen, paske li t ap koute yo twò chè pou ti kòb yo te gen nan men yo an. Donk fò w mete politik sosyal la ladan tou. Fò w mete politik edikasyon, m sot pale w de kapital imen an. Fò w mete politik sante, paske m gen dwa gen moun yo k byen fòme, men si moun yo malad yo pa ka al travay, e yo pa gen swen sante. Politik anviwònmantal, m sot pale de li la, tout se repete m ap repete pou w, donk se petèt de bagay nou fè anndan emisyon nou an, ke m ap fè yon ti rezime ladan yo. Donk ou wè konbyen politik ke m ba w la a. touche byen gen salè lan men yo e pou mete politik sosyal la paske bidjè de la repiblik la se li k pou redistribiye richès la pou moun ki pi ba yo donk mo sa yo se malerezman de mo ke politisyen nan peyi dayiti yo pa atache enpòtans a yo menm e pafwa yo pa menm konprann li tou peyi k reyisi yo se peyi k mete politik piblik an plas. Nou kòmanse dabò nan tout baz la, ansuit pou gen yon politik ekonomik, politik fiskal, pou respekte tout rejyon yo, kreye ekilib la, pou sot itilize yon mo ki ekstrèmman enpòtan talè a, lenterè komen. Paske lan ekonomi an, m kab chèche enterè m o detriman don lòt gwoup, e ki pral kreye dè inegalite, e ki pral kreye dè tansyon, e ki pral ba w sa w ap viv jodi a, fenomèn ensekirite a. Se paske gen yon seri de politik nou pa pran an konsiderasyon. Donk, ou sot di la lè politik piblik la li de politik edikasyon, politik sante, politik anviwònman, politik enfrastrikti. Donk se tout sa yo kounye a pou fè yon bon melanj, apre lè melanj sa fèt, apre pou l ba w rezilta. Ebyen se avantaj sa yo pou nou pran egzanp ki pi tèratè pou nou, lòske ou manje yon manje ou di woo manje a bon, Ebyen se paske moun kap fè manje a li dozel li mete egzakteman sa poul mete a, apre lè ou di manje a gou a li se sal ye, e politik se menm bagay li ye, politik se yon ansanm de politik piblik ki byen ajanse, ki byen kowòdone e avèk de, pa yon moun non paske trè souvan nan peyi dayiti nap chache yon sovè, pa gen bagay konsa, e di fòk gon pakèt se yon ekip ki pou la, apre ekip la byen travay, E nou ka pran egzanp nan foutbòl, ou gen dwa gen gwo antrenè, si w pa gen jwè w pap genyen. Ou gen dwa gen bon jwè w pa gen antrenè w pap genyen. Ebyen se menm, m pran tout egzanp sa pou m pran kizinyè a, m pran foutbòl la, e se sa kon jesyon peyi, e se pa yon bagay ki fasil, men an Ayiti nou panse tout voum se do, de moun ki pa gen okenn kalifikasyon, ki pi odasye, ki ap fè presyon, apre sa w ap viv la nan peyi Dayiti jodi a pa lòt bagay Se lechèk de politik piblik pou m reponn a kesyon an.
Bon, m pral gade ki jan w konprann sa, ki pwendvi pa w. CPT a, an ta kapab di li a 9 mwa deja depi enstalasyon li. Deja manda a se 22 mwa, si m pa abize mwen. Èske w estime sa k ap fèt jodi la, tankou pa egzanp, nou pase, ann gade Gran Sid la ki gen yon pò ki ofisyèlman ouvri e nou gen ankò nan Gran Sid la, la gen plizyè lòt anons ki fèt pou pèmèt ke Gran Sid la li te kapab, ann di, otosifizan, otremandi, gen yon lòt jan ou t ap konprann li, tan sou le plan ekonomik. Ou estime ke cpt an li li nan lap travay la pou li avanse nan pou l atenn misyon l kòm sela se dwa? Bon, e tout sa w ap fè nan lavi fò w ka fè bilan an. E bilan an gen 2 pati ladan, e n ap fè ankò yon analoji avèk yon bagay rele kontabilite, se aktif e pasif. Donk, gen pou w gade tout aktif ke yo fè a la, Donk nou panse 2 dènye semèn yo nou menm lan sid la nou kab di a Executive ap byen pase se sa nou ka di men m pa ka gade aktif la senpleman fò m gade pasif la tou tu wè donk pwoblèm ensekirite a e de pèsepsyon ki genyen tou gen de kesyon y ap poze mesye yo pa ka reponn tou donk sa yo e si n fè pasif ak aktif al w pral ban m valè nèt la bon sa m pa kwè l difisil pou n ta di ke pasif la depase aktif la jodi a. Men, fò n ankouraje sa k fèt pozitif la tou. Donk, Gran Sid la vrèman nou benefisye konsiderableman. E se kenbe presyon an pou kounye a Gran Nò a menm bagay tou. Paske konsantrasyon an twò fò nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan e sa k ba w rezilta sa a la kounye a la. Donk, il fo ke reyèlman ke pandan Lwès la pa bon an, youn nan meyè fason pou kapab arive fè peyi a soti byen nan sa a, se favorize le devlopman dè rejyon, la desantralizasyon, e nou pa gen pou nou santi nou fè mal, tèt nou fè mal pou Pòtoprens, paske Pòtoprens chache sa l fè la a, paske l te konsantre tout bagay la a, e li gen pi bon lekòl, pi bon inivèsite, pi bon, alò tout è relatif, pi bon pa rapò a lòt kote yo, men si n ap fè pi bon nan Karayib la, nou pa pi bon vrèman. Donk an se sans se, fizik se yon bagay ki ekstrèmman enpòtan, fizik la se lekilib an kèlke sòt. Donk lè w pran tout bagay ou mete yon sèl kote, ebyen sa w wè l ba w la a, Se egzakteman le rezilta ki fè Pòtoprens avèk tout kalite pwoblèm sa yo. Donk poukisa Latibonit li menm nan menm bagay la enben plis ke 50 pousan popilasyon ayisyèn nan ap viv lan 2 departeman sa yo. Dènye chif ki ba yo gen apeprè 7 milyon moun nan 2 departeman sa yo lan yon peyi ki gen 12 milyon. Donk ou wè konbyen k rete pou lòt 8 departeman yo. Donk se di si tab la gen yon grenn pye li pap ka kanpe. Donk sa kap fèt la jodi a se yon bagay ki pozitif men mwen di l ankò. Se pa CPT a ki pral pot manje a pou mete l nan bouch nou, ki pral brase l pou nou, apre pou dijere l pou nou. Men a nou menm, si yo pote sa pou nou tou, fò n ka montre kòman n kapab absòbe l, kòman n pral jere l, kòman pou n atire dè resous imèn. Pandan Pòtoprens pa bon an, eseye atire le plis posib dè resous imèn kalifye vin nan zòn yo tou. Pou kreye ekilib la tou. E fòk yo fè atansyon. Li fasil wi. Nèg alon m renmen nwi moun nan non. Nèg granm yo toujou di wi se peyi a ki responsab tout e pòtoprens ki fè peyi a nan eta sa. Anpi kounye a kou monte yo kap ayisyen, ou wè sa ou repwoche pòtoprens pou rès peyi a, ou kap ayisyen fèl menm bagay pa rapò a rès depateman an. Donk si n pral pran tout bagay nou mete nan komin okay la tou, nou pa gade lòt komin yo, ebyen lap ban nou menm rezilta pòtoprens la. Paske pa panse ke n pa ka vini jan w wè Pòtoprens ye a, si n kòmanse fè devlopman e n fè l mal. Donk fò n panse a tout sa yo e retounen ak mo ke w te di talè a, lenterè komen. E gen politik piblik byen entegre pou n gade moun ki chadonyè a, moun ki Pon Sali a, moun ki Pòtapiman an, pou n pran tout moun sa yo pou n pran yo an konsiderasyon. Sinon, si n konsantre tout bagay nan komin Okay la, y ap kite zòn yo, yo vin gonfle, fè yon migrasyon e y ap repwodui yon ti Pòtoprens pou yo menm.
Nou toujou di e nou jwenn tou nou li l. Li son peyi esansyèlman agrikòl. Yon bòn eksplwatasyon pò a, èske sektè prive dèzafè la, èske leta pa ta sipoze rantre nan agrikilti oubyen nan aspè agrikòl la pou ida y vuelta, ale retou, enpòte ekspòte, enpòtasyon ekspòtasyon an fèt pi byen? Bon men menm mwen pa kwè ke Ayiti yon moun ki nan ensekirite alimantè, donk ann chanje pawòl la.
Wi, sa son absidite li ye, donk jodia la ou ka pale Ayiti. Eske fòk fè devlopman agrikilti? Non men la tou ann chanje l la men se pa paske nou pa travay, paske lè tè son la. Egzakteman, kounye a kòman pou n fè l? Fòn ke nou modènize agrikilti a, sa pou li a 100 pousan e anplis. Fò n pa konsantre n nan afè agrikilti senpleman. Fò n divèsifye ekonomi an. Fò m fè agribiznis, fò m transfòme pwodui agrikòl yo pou yo kapab yo menm gen valè ajoute ladan yo. Pa egzanp, piske n ap pale, se nan Sid la ke n ye, nou di m Okay, depatman Sid la, se lakapital di monn du vetivè. Trè bon! Men, Lè n fin fè vetivè a, nou pran luil, nou voye yon doum luil ale, al gade kisa doum luil la koute, answit al gade luil la ke yo pran, yo transfòme l yo fè l tounen pafen, e pli souvan pafen k nan pi piti boutèy la se li k koute pi chè. Donk na konprann ke fò n mete sa rele valè sou pwodui a. E m ap bay yon lòt egzanp ankò, jodi a o lan zòn gran sid la, Grandans avèk Sid nou fon bagay rele kakawo men si nou fè kakawo a apre kounya nou voyel al vann an Suisse apre Suisse a li menm li transfòmel li metel baton chokola kakawo a al gade konbyen kòb moun Suisse yo fè yo menm lè yo fè chokola donk fòn kòmanse fè tou e ki pral metem nan sa rele endistri a tou donk fòn fè endistri agrikòl fòn fè endistri poum transfòme pwodwi yo. E kounye a ak teknoloji a tou, m pa oblije toutan se de bagay materyèl m ap pwodui. M ta renmen mete de sant k ap fè teknoloji. Pa bliye ke depi trantan, gwo kwasans nou vin nan gran sid la, n ap pwone sa yo rele lè teknoloji de lenfòmasyon, de la kominikasyon. Nou kreye yon konsèp an peyi Dayiti nou rele alfanetizasyon. Gen dwa gen yon jenn gason k chita la Okay avèk materyèl li, dayè m ap gade yon seri de, kòman k sapèl e. Jèn gason pandan pandan pandan bagay po a fèt la wi mal vizite mal gade ki vizit ki ki bagay ki pase mwen wè gen de firm okay nèg ki gen ti bagay sou youtube yo ki gen facebook yo epa de view ke nèg yo genyen nèg yo ap fè kòb la san ke yo pa ni nan agrikilti san ke yo pa ni ap transfòme yon bagay avèk m ta kapab di panse yo avèk ide yo an kèlke sòt donk fòn divèsifye ekonomi gran sid la le plis posib poun fè lagrikilti paske gen posiblite ladan yo poun fè endistri. sa rele zòn franch yo, paske n pa gen sa lakay nou ase. E menm endistri famasetik la fò n kòmanse devlope l, vetivè a, fò m, poukisa n pa kapab fè pafen an la a tou, fò n panse a sa tou, poukisa n pa ka fè kòmsi chokola a la a tou, jan ke Ayiti kab fè l la. Donk se sa k pral pèmèt, antan ke w met valè, ou pral kreye dè salè bokou plis elve, paske si pa gen salè elve, moun yo. pap kontan fè travay la e agrikilti a poukisa moun pale de agrikilti a paske al pran yon tonton tankoum ki nan agrikilti a nou gen menm laj a nèg la wap wè nan ki eta malere a ye paske li gen 30 40 tan lap fè sa men menm piske son òdinatè menm ladan m kapab panse travay pandan 10 an ankò m pa parèt osi granmoun ke li menm donk fò ke n gade bagay sa yo fò n modènize men le tèm le plis enpòtan divèsifye le gran sid e mete plis aktivite plis kòb kap fèt e fò moun yo touche byen tou paske si nap

Monchè, gwoup kwasans, mwen gen 30 an ane sa a, e depi, m ta kapab di nan twazyèm, katriyèm ane, n pa janm pa entegre Le Sud nan tou sa n ap fè, paske m konn kote m soti. E gen moun nan gwoup kwasans, se Okay yo soti, ki yon fòmasyon Okay, se la nou prepare nou. Donk se mwen avèk Carly Jean Jeune avèk de twa lòt moun ki te la fè konpanyi an, e n toujou fè le plis posib pou nou remèt Gran Sid la. Radyo kote w ye la, nou gen prè de, depi radyo a kreye, nou gen yon emisyon k pase chak samdi, chak dimanch, ap pale, ap bay ide, ap poze pwoblèm e diskite avè yo. Nou fè deja nan Gran Sid la, lè n te kreye yon fwa yo te rele Infotèl. Nou ale, lè n al nan Sid la, nou fè fwa nan lakou American University a, nou toujou remèsye mesye sa, nou te fè yon grann fwa la. e n pa t kenbe l lavil la pou n te lanse yon mesaj, nou fè fwa la Kanperen, nan lakou Mazdòt la, dayè n te bay Kanperen lè sa n te rele l le village du futur paske Mazdòt se yon kote lè m te Okay m te toujou pral jwe foutbòl nan lakou a donk vle di ke se yon zòn mwen konnen trè byen, se yon vilaj ki vrèman gen anpil opòtinite ladan l e pou kwasans lè n vin fè sa yo rele Sommet International de la Finance nou menm nou kreye yon bagay yo rele Sommet Régional de la Finance prèske chak ane depi de twa ane nou ale Dènyèman n fè l Kanperen, answit nou fè l nan Inivèsite Okay la. E akoz de mouvman sa k ap monte la, k ap gwonde la, an jeneral nou fè Somè Finans la, nou kòmanse toujou Pòtoprens. Nou konnen se Pòtoprens nou baze an kèlke sòt. Men fò m di w ke jodi a, Gwoup Kwasans gen yon biwo Okay, gen yon pwojè n ap jere. Nou pral fè Disi petèt fen fevriye debi mas, nou pral fè yon edisyon spesyal akoz de tout sa kap pase la nan gran sid la pou n kapab fonksyone. Donk sid la son kote ke mwen trè branche ladan, m gen aktivite ladan, m envesti ladan. Parc de l'Espérance son ide ke m te genyen e jodi a si gon simetyè modèn ki pa gen anyen pou l reponn a nenpòt ki peyi, Nou konn sa simityè sa a ye, nou envesti ladan e nou fyè ke jodi a nou kòmanse simityè a avèk yon kapital de 20 milyon goud. Gen moun Okay ki envesti ladan, gen moun dyaspora ki envesti ladan. Jodi a, ane sa a, nou bay dividann ankò, se pa premye fwa nou bay dividann e lajan ke moun nan te mete nan simityè a, li tire kòb li kounye a ladan. e nou gen lòt pwojè aktyèlman nap reflechi egalman si nou kapab fè yon gwo sant e paske ide m pa gen m sere sa si yon moun ta vle pran l tou li mete avè n lap trè enteresan nou vle fè yon jimnazyòm de 3 4 mil plas nan komin okay la e pou nou konekte l avèk dòt komin egalman paske gen yon pakèt bann jèn donk le spò paske mwen menm fò m di w ke si jodi a map pale avè w la konsa se paske m te konn jwe foutbòl lakou kafre okay m te pral jwe nan seleksyon. Juvénile Okay, donk se sa ki pral pèmèt ke mwen pral jwenn yon bous detid pou al pati, donk mwen panse ke mete yon bagay konsa volebòl, baskèt, e ouvèti kap fèt la jodi a la nan Jamayik, nan Kolonbi, si nou gen yon jimnazyòm nan zòn nan nou ka fè de konpetisyon entènasyonal, nou kapab fè Kolonbi vin jwe la nan baskètbòl, nan volebòl, e menm bagay pou Jamayik, donk jodi a se yon sòt de renesans ke Okay gen la a. Pou reponn a kesyon lan, keseswa gwoup kwasans, keseswa mwen pèsonèlman kòm moun ki soti lan Sid la, nou pote bagay an retou paske jodi a tou sa, baz, baz pa mwen lan lekòl se lan lakou ka, se lan kafè ke m pran l e si jodi a m kal lan nenpòt ki inivèsite atravè lemonn ke m ta kapab reyisi si m pat gen baz sa a e pwofesè m ta kapab site pwofesè Telasco, pwofesè Clodomir, nan pale de moun ki mouri, pwofesè Ferre, answit lè frè.